Yeah yeah yeah salut bonjour a tout ayisyen bon map di nou Moïse Jean Charles ap pran pòz li ke lèp di konsa e prezidan Jovenel Moïse se yon danje pou peyi d'Haïti misye pa wè se li ki danje nan peyi d'Haïti a se li kap preche vyolans anndan peyi d'Haïti se li kap fè kaka anndan peyi d'Haïti Se li kap preche vyolans kap fè moun fè kraze brize oo pou yo reklame vòt yo reklame vòt yo nèg la tou sòt nèg la tou enbesil wi lap di li vle popila li vle popilasyon pou popilasyon yo kanpe menm jan avèl pou pou fè vyolans menm jan avèl map di w map di w map di w jovnè map di w moyiz janchal map pale avè w map pale avè w trè byen ou pap jwenn yon grenn moun nan popilasyon an ki pral kanpe avè w ankò pase Pèp la di bouke, li di sètase, li pap pran sa lanmò ankò, nèg sòt, ou konprann nèg sòt, tande sa misye ap pale de prezidan, apre sa map vin sou nou, tande byen, map di nou, nou mèt tande, nou mèt tande, nou mèt tande byen, tande byen apre sa map vin sou nou ok, tande. Sitiyasyon politik ki gen la jodi a. Se vre nou gen yon sitiyasyon ekonomik, sosyal an menm tan nou pa ka ekate nan moman lan, men m kwè sitiyasyon politik lan li domine aktyalite a. E moun k ap swiv nou, konsitwayen, konsitwayèn nou yo atravè diferan depatman e entènot yo tou k ap swiv nou, nou kontan pou n salye nou tou. M kwè se yon reyèl plezi pou ke m kapab akòde nou entèvyou sa a. pou n kapab bay pwen de vi pa nou, an menm tan pou n kapab tou familyarize gran piblik lan avèk pozisyon nou. M kwè se yon okazyon pou n kapab akòde nou entèvyou sa. Senatè Moïse, di nou kisa k ap pase osen de Platfòm Pitit Desalin lè n konsidere ke gen yon lèt ki mete deyò kote plizyè manb siyen, yo di ke ou pa gen dwa pran lapawòl ankò nan non Pitit Desalin. Kisa ki pase egzakteman? Gen 23 moun ki t ale kay notè. Yo te prezante devan notè lan, yo te di, Nou fòme yon platfòm politik ki rele Pitit Desalin. Men l te la inikman pou kesyon eleksyon yo. Jodi a, m kwè nan 23 moun yo, gen youn nan yo ki dekline. Nou vle pale de Doktè Frantz Perpillan. Li dekline. Genyen tou, o nivo komite nasyonal lan, te gen yon lòt moun ki te nan komite an ki te abandone nou pou l t al nan lòt pati politik. Jodi an, pa gen lòt moun ankò ki t ale kay notè yo ki dekline. O nivo komite nasyonal lan, m pa ka idantifye twa moun oubyen kat moun ki abandone nou. 99 pousan moun rete entak nan platfòm nan, alòske m tande moun ap pale de divizyon. Petèt, se yon gwoup moun ki estime ke moman an pwopis pou yo, moman an favorab. Depi yo montre yo disidan mo Jan Chal yo disidan Pitit Desalin, sa pral fè moun rele yo, swa pou travay oubyen pou lajan. Dezyèmman, m kwè ke se yon moman, parapò pwoblèm sosyetal n ap poze yo, Gen de moun ki gen lajan sal nan men yo, gen de moun ki onivo sektè ekonomik nan, gen de moun ki de onivo anbasad yo, yo kwè ke pitit Desalin pa dwe egziste, yo rale moun pou destabilize nou. Enben nou menm kisa nou gen pou nou fè? Fòk nasyon an konnen sa, nou pa ka fè bak. M kwè ke viv ou mò, n ap kontinye defann koulè sa a. Dezyèmman, n ap kontinye defann ideyoloji nou, n ap kenbe diskou nou te gen an e n ap kontinye travay pou n defann entegrite pèp ayisyen an, diyite pèp ayisyen an avèk souverènte peyi an. An menm tan, n ap konbat enjerans e, sa ki pi enpòtan ankò, n ap kontinye goumen pou n pwomouvwa yon nouvèl klas ekonomik atravè yon sistèm kredi ki fyab anndan peyi an, lefèke yon ti gwoup moun kenbe tout bank peyi an e, N ap kontinye travay pou n kapab defann pwodiksyon nasyonal. M pa dakò se Clinton ki pou ba pèp ayisyen a manje. Answit, konpayi min ki nan peyi an, yo pa dakò avè m. N ap kontinye travay pou n defann resous natirèl peyi an. M pa dakò tou avèk sa Disneyland ap fè peyi an. N ap kontinye travay. M kwè ke gen de moun ki santi ke moman an, nou pral sèvi yon andikap pou yo, ebyen y ap destabilize nou. Premye bagay yo fè, m gen yon machin, m kwè ke se 2016, sa ki. Se otowout dèlma sa Ebyen pandan machin ap kouri ou an rache Tout anba machin an rache Men nou te kwè se te yon pwoblèm E se lè n al nan mezon an Nou vin dekouvri Sa k pase egzakteman Se moun ki te vise boulon ki t anba machin nan E jodi ankò Ou wè gon kategori moun K ap destabilize nou Se moun k ap fè chobiz Moun k ap fè hit nan lari an Pou yo tande yo gen pwoblèm avèk Moise Jean Charles Pou yo tande yo gen pwoblèm avèk Ti Desalin Pou yo rele yo pou kesyon djòb Mwen m panse jodi an moun ki pa gen ren ou pap ka nan pitit Desalin jodi an mouvman an lap epire pwòp tèt pal lap lave pwòp tèt pal pou n avanse pou pi douvan nou menm se nòmal se lapoliti wap mennen yon batay gen de moun ki rive swa w soti Gonayiv ou pwale Okap Ayisyen swa w soti Pòòpwens ou pwale Okap Ayisyen men lè w rive Gonayiv gen yon gwoup moun kap desann men gen moun tou kap monte machin nan pou kontinye batay lan. M ba w garanti, yo kapab retade nou, men n ap rive kanmenm. Enben jodi a, m vle enfòme gran piblik lan, pa gen divizyon nan mitan pitit Desalin, pa gen eskandal nan mitan pitit Desalin. Se on sanblan k ap fèt sou baz nou divize, alòske tout moun yo rete entak, sèlman se on moun ki te siyen kay notè, ki relanmwe l pa kapab, èske liy n ap pran an pa bon pou li? Anmenmtan tou. Gen moun ki te nan komite platfòm nan depi nan pèd eleksyon yo, li te abandone li tal nan lòt pati. Aprè sa m pa wè ki pwoblèm ki gen ankò. Epi gen de moun, swa ki konn vin nan reyinyon pa aza nan platfòm nan, m tande moun sa yo, yo siyen nan non platfòm nan kòm moun ki nan direktwa platfòm nan. Se pa vre! M panse ke jodi an tou, w ap jwenn moun tou, y ap bay lajan, sou baz yo pwòch nou, yo pwòch Minis Desalin, pou yo kapab destabilize nou. Men kòm nou te deja konnen sa, sa pa fè nou ni cho, ni frèt, paske sa toujou fèt! Nan peyi tyè mond yo, lè gon mouvman ki kreye, enperyalist la pa gen kontwòl li, ebyen yo chèche tout jan pou yo destabilize l. Men nou menm, nou gen kouraj, nou gen detèminasyon, nou gen volonte, e m kwè pa gen moun ki ka anpeche batay lan, batay lan pral bèl e byen kontinye. Jan ou pran ilistrasyon an, ou di se kòmsi yon machin ki genyen plizyè moun, yo rive nan wout, yo desann. Ou pa panse ke si chak tan gon grenn moun k ap desann, desann, ou pa panse ke sa ka afebli mouvman an? Non, li p ap afebli mouvman lan. Okontrè, se nòmal pou mouvman an epire tèt li. W ap wè gen de moun k ap pati ansanm avè l. Epi, okou de wout, yo estime ke liy nou pran an li twò li twò di pou yo. Liy nou pran an se fò gen karaktè, fò gen ren. Men moun nan di a li pa kapab. Ansanm avè w pou peryòd elektoral la. Li menm tou li ale li se kòmsi jon di an li desann machin nan li ale jodi an li gen yon koalisyon li fè se ke li menm li di li deside pase yon trè sou eleksyon an nou menm nou pa deside pase yon trè di nou poukisa ou pa deside pase yon trè sou eleksyon an e ki mouvman ou pral antame pou w fè konprann ke w toujou kenbe pozisyon w ke w pa dakò avèk rezilta eleksyon 3 janvye an.
Premye bagay Avan menm tout pwoblèm sa yo rive, nou te fè yon konferans, m kwè, m pa konn si w raple w, nou te di, nou disoud komite kanpay nou an. Sitwayen yo se moun ki te vin ban nou bakòp politik nan peryòd kanpay. Jodi an, kanpay la kanpe, men moun sa yo. Yo dwa fè sa yo vle. Si yo pran inisyativ, m pa ka kritike yo. Gen de moun ki vin jwenn nou nan moman eleksyon yo, gen de kou yo ban nou. E se kou terib. M pral pran egzanp. Ou nan yon eleksyon. Ou enskri 11 mil mandatè. Nan 11 mil mandatè lan, gen yon moun ki negosye avèk yon lòt pati politik ki anfas ou, Nan 11 mil mandatè ke nou enskri lan, yo dezafekte 7 mil. Sa di m gen 7 mil biwo m ta pral voye moun, yo retire yo. Olye se moun pa m, m te bay pou yo mete nan yo, y al pran moun tèt kale yo mete. Se yon gwo kou wi. Dezyèmman, eleksyon fini, ou jwenn yon moun ki te di l vin sipòte nou nan eleksyon, epi l ap pran telefòn rele tout moun ki otou de nou, pou l di yo, monchè, lit Moyiz la long, fò n al negosye. Se yon kou di wi. Men kòm se lapolitik, dezyèmman fò m te atann m a yon seri de sitiyasyon. Gen de bagay ke mwen menm m aprann, gen de bagay m konnen, lè yo rive li pa dwe fè m ni cho ni frèt. Mwen menm m ba w garanti Moyiz Janchal p ap kanpe nan wout, Moyiz Janchal prale jiskobou. Jodi a gen de moun, se pa mwen k pou pale pou yo. Se yo, gen de kesyon se yo menm ki pou reponn li. E mwen menm gen de bagay m wè ki rive, èske peyi an se sistèm edikatif la ki ban nou li? swa konpòteman ou se de moun anndan peyi an, oubyen tou èske se mizè, oubyen tou èske se grangou, oubyen èske se foli, nou pa konnen. Kiyès moun sa yo?
M pa bezwen site non men gen de moun ke m te santi pa rapò dimansyon batay la m wè yo pa t gen rèn m te gen de moun m wè ki te kouri m wè yo ta pral kouri e sa ke m te anonse nouvèl lan. Kisa sa vle di pou ou Moise Jean Charles ke Jovenel Moise prete sèman kòm prezidan men ou menm ou toujou rete kenbe pozisyon ou pa aksepte rezilta eleksyon yo kisa ou pral fè pou kontinye lit lan? Avan bagay, avan tout bagay fò ke m fè yon rapèl pou nou. M al nan yon eleksyon, an patan eleksyon an kòmanse, yo dezafèkte 7 mil mandatè m. M ekri konsèp li pral pou m di l ki moun ki fè sa, ki sa l ap fè pou nou. Yo pa reponn non. Dezyèm bagay, yo bay rezilta preliminè yo. Pwosè Ebo ki soti nan Nò, Milo lakay mwen, Sen Rafayèl, Kap Ayisyen, Bòy Pomago, se aprè rezilta preliminè yo wi yo ri, pwosè Ebo sa yo rive Pòtoprens. Anvan lò eleksyon, kote ki fè fou an, se aprè rezilta eleksyon, yo bay, yo vin avèk pwosè Ebo sa yo Pòtoprens. Nou konteste, n al nan sant tabilasyon. Lè m rive nan sant tabilasyon, yo di m pa gen dwa pran lapawòl, avoka m pa gen dwa pale e m te mande pou yo fè apèl a dcpj. Dcpj pou kisa? Pou yo te kapab eseye verifye oubyen analize anprent moun yo. Paske gen de zòn gen 200 moun ki vote nan yon biwo. Tout moun sa yo se anprent yo mete wi. Èske pa gen yon moun ki konn li? Ansuit, sou kesyon. Sin yo wè fòk te genyen, yo fè apèl a ONI pou te vin verifye èske nimewo sin yo kòrèk. Yo pa fè l, se yon bagay gwo ponyèt yo fè, enben nou di nou pa kwè nan rezilta eleksyon yo. Ansuit nou menm, nou gen de fòmasyon nou genyen, gen de bagay nou konnen sa k pase nan eleksyon an. Jodi a laboujwazi vle enpoze yon moun, nou di. Nou pa dakò e nou pap janm dakò. Nou pa gen gran elektè. Yo tèlman ale lwen. Se pa anndan Konsèy Elektoral la non yo pran desizyon an. Se nan otèl y al kache kò yo pou yo pran yon desizyon politik pou yo di men ki moun yo vle wi. Kiyès ki bay rezilta sa a? Ebyen se yon gwoup moun. Mwen menm Jovenel li te nan kabinè m lè m te senatè avan. Epi yon bon maten m wè l kouri li kite m. La li jwenn tèt kale e m fin opoze a li. E jodi an, m vin twouve se yon tit ki danjere pou peyi an. Koulye a ki sa k pase? Otomatikman, yo fè m sa, mwen m di m pa dakò avèk yo, m pa dakò avèk rezilta lan. Sinon, si te gen yon bon eleksyon ki fèt de bon an bòn e di fòm, sa m t ap fè? M t ap pran telefòn mwen, m t ap di, Mesye Boulos felisitasyon, paske, Ou gen pil lajan nan menw ou goumen kote mwen ou genyen m tap di clinton felisitasyon ou goumen kote mwen ou genyen m tap di dicel ou felisitasyon ou goumen kote mwen ou met kontinye pran kob kliyantel lan moun ki mete kob nan telefon ou det yo pran kob moun sa yo men pa gon kote pou yo ale clinton m tap di felisitasyon paske ou kraze pwodiksyon nasyonal lan ou kraze pwodiksyon diri wap ouvri vann diri an ayiti kontinye vin vann diri an ayiti. Nou tap di elit ekonomik nan kon felisitasyon paske nou bat Moise Charles. Nou tap di anbasad yo felisitasyon nou bat Moise Charles. Nou tap di Sandra Honoré felisitasyon nou bat Moise Charles. Jodi a m wè gen gen de moun kap bat bravo. Yon ti gou moun kap bat bravo nan tèt pa yo yo gen se pa yo ki genyen. An verite menm moun yo mete sou pouvwa lan lap anvi met yon minis nan gouvènman li pap kapab non paske se moun ki bay kòb yo deja nou kapab wè sa wi. Nou kapab wè sa. Kòman nou kapab wè sa? Yo te fè envitasyon pou yon gwoup moun ofisyèlman yo te envite nan Palè Nasyonal. Pami yo gen etranje, gen moun onivo nasyonal, senatè, depite. Te gen visprezidan, minis afè etranjè. Te gen tou visprezidan kiben an, visprezidan venezyelyen an. Ou wè yo te kanpe, senatè a kanpe paske gwoup moun ki te bay kòb yo gen nan yo pat envite. Epi yo di ki dwa Jovenel se yo bay kòb pou vin fèl prezidan, yo enpozel epi jodi a pou lap fè envestisman pou yo pa envite yo ebyen yo pran plas tout moun sa yo te envite ofisyèlman moun sa yo pat jwenn plas sa vle di son movè siy pou peyi an sa vle di ki sa se pyèj se gawo ki pral fèt nou menm an gwo M kwè ke pa rapò konjonkti la, nou konfòtab e nou klè sou sa. An deyò de kesyon sa yo, kesyon kòripsyon, kesyon IKRÈF, m pa kwè nou ka jwe avèk sa. M pa kwè nou ka jwe ak sa. Paske jodi a, nou klè, il fò ke nou kontinye batay pou ke nou kapab fè rèspèkte pèp ayisyen an. Sèl bagay, nou menm Moyiz Janchal, nou klè sou sa, nou di tout moun, atansyon! Nou di tout moun atansyon, jodi a, fòk pèp ayisyen an konnen, sa k ap fèt la a, l ap fèt kontre yo, se pa yo pou bat bravo. M kwè gen de moun k ap di, a, ann tann san jou, ann tann ennan. Moun sa se moun ki pa konprann anyen nan politik. Lè w nan eleksyon, se depi nan kanpay la pou w fè jesyon pouvwa a. Depi w nan eleksyon, otomatikman ou pran kòb nan men yon seri de moun anndan peyi a. Ou pran kòb nan men anbasad, ou pran kòb nan men yon seri de moun o nivo entènasyonal, ou pap ka fè anyen pou peyi a non. An nèg ki fin ba w 5 milyon dola meriken an, jodi a moun sa a, l ap pwodui diri nan peyi an, l ap fè diri antre nan peyi an, epi w di w pral antre nan pwodiksyon diri, ou pap kapab. An moun sa a ki mete w sou pouvwa lan, epi l di w li bezwen tèl zòn ki gen min, epi l bezwen l, ou pral di l non? Erezman pèp ayisyen, jodi a, yo kontwole palman an, yo kontwole pouvwa egzekitif lan, entènasyonal lan, laboujwazi, Nou menm, m vle di nou, gon moun ki rele Moïse Jean Charles, gon mouvman ki rele Platfòm Pit Desalin, ki pap kanpe nan wout, ki pral sèvi kòm avan gad pou defann entegrite nou, pou defann diyite nou, pou defann resous natirèl peyi an e pou konbat enjerans e pou defann souverènte peyi a. Senatè, nan lit ou tap mennen depi kèk tan, depi lè w te senatè lan, se te pou anpeche menm klas moun sa yo pran pouvwa. Jodi an yo rive pran l, èske w konsidere ke ou echwe? Non, depi lontan. Laboujwazi yo fin pran desizyon nan peyi an ou byen entènasyonal la se fini se pou la premyè fwa wi gen moun ki kanpe yo di non nou pa dakò answit ou te konn wè gen de prensip yo konn vyole nou fè yo vyole tout prensip nou fè minista ap sere pwòche jabon nan wout enben se se paske nou gen kapasite politik nou fè anbasad amerikèn ap koupe viza moun se paske nou gen kapasite politik nou gen posiblite pou nou te bat nan eleksyon an enben yo mete tout volim lajan yo gen Men nou menm nou pat gen senkob nan men nou. Answit lèn fin mennen batay sa a ou te kapab remake vòt nou an Pitit Desalin, Moyiz Janchal son vòt diyite, son vòt de moralite, son vòt moun serye, son vòt moun ki kwè nan chanjman, son vòt moun ki di nap pran wout otonomi peyi an, nap pran wout kote gen detèminasyon, nap pran wout onètete an. Ebyen gon group moun ki konprann nan peyi an yo kraze vant nou an pou yo pa la fòs byen antandi se pa la fòs yo fèl si yo fèl pa la fòs m pa kwè son echèk pou nou o kontrè yo kapab retade nou liy nap defann nan nap rive kanmenm pèp ayisyen pa rapò pouvwa tèt kale jodi an pral gon sitiyasyon ki pral devlope ou pral. pral jwenn 2 pwoblèm, e m pral di yo, ou pral jwenn yon sitiyasyon deksplozyon ki pral fèt, pa rapò mizè, pa rapò moun ki monte jodi a, ki di yo pran pouvwa la se yon gwoup gang ki pral detounen kòb Fon Petwokaribe an, ki pral pran kòb nan trezò piblik lan, e ki pral mete peyi a anu. Ou pral tande ankò Sonson Lafamilia tounen, ou pral tande ankò Roro Nelson tounen, ou pral tande ankò, ou pral jwenn yon Martel ankò ki pral agrese moun, joure moun, e ou pral jwenn ankò koripsyon, ou pral jwenn yon Jovenel Moïse ankò. ki kontinye ap detounen kòb peyi an. Mesye sa a, se pa pandan jodi an li nan eleksyon l ap detounen kòb, sa fè lontan. Enben jodi an nou menm, Moyiz Janchal, m kwè moman an rive, sa pral koze yon sitiyasyon pèp ayisyen an, nou mèt atann, nou pral bezwen 115 goud pou yon dola meriken. E lè sa a pral gen yon eksplozyon anndan peyi an. Men an menm tan tou, pral gen yon enplozyon. Enplozyon an se anndan. Ou pral jwenn blòk tèt kale, ou pral jwenn blòk Mateli, ou pral jwenn blòk Lora Lamòt, ou pral jwenn blòk madanm Mateli, ou pral jwenn blòk Jovnèl, ou pral jwenn blòk Chérif Abdala, ou pral jwenn blòk Clinton, ou pral jwenn tout kalite blòk sa yo. Tèlman ou pral gen pwoblèm, eben anndan ou menm li pral eklate. Ou pral yon gè, yon blòk palmantè di w men sa yo vle, pase yo te ede fè koken, se yo k te gen bilten nan men yo pral vote pou yon kandida, ebyen jodi an, pèp ayisyen, nou pral konn yon moman difisil. M pa pwofèt de malè Laurie, m pa pwofèt de malè, men m toujou anonse yon seri de nouvèl, pase m ba w garanti, m si e sèten, kantite gwoup gang sa yo ki vle pran peyi an, moun p ap ka kenbe. Ayiti twò piti pou mesye dam sa yo. Lè w pral genyen. Madanm Martelly ki pral nan gouvènman. Ou pral genyen Kiko, ou sonje Kiko? Li di, minis ou pa gen dwa banm 30 milyon goud. Si ou pase banm kòb fò banm 100 milyon. Men ou te wè ki ki sabò li te ba minis lan. Malgre minis lan ba l 30 milyon goud. Se yo ankò wi ki pral pran tèl ministè. E ki chans ki gen pou Ayiti la a? M pa, m fin konprann, menm grenn moun ki goumen yo di yo gen yo, premye moun ki pèdi se yo, paske lavi chè pral manje yo. M pa pwofèt de malè non. Sa fè lontan m ap pale anndan peyi an, depi lè Mateli pran pouvwa la, m di, E, pèp ayisyen, nou antrave. M di, moun sa nou kale la a, Ayiti twò piti pou yo. Moun sa map gade la se moun ki pou tap dirije swa Arabi Saoudit ki gen petròl ki gen anpil lajan Ayiti ka jere moun eklere sa yo lèm di eklere pa nan sans pou pwogrè non moun ki konnen lajan e ki pa vle wè lajan yo pa vle wè dola ebyen jodi se yo ankò ou pral jwenn depans initil e fòm di tou an pasan Jovenel Moïse pi arogan pase Mateli. Nou pral konnen moman difisil anndan peyi an. Ou pa tande sa mesye a anonse? L anonse prizon olye l anonse lekòl. E li anonse laprès, li pa mete babou kèt moun, li di w li pral atake moun pou difamasyon. Sa vle di l atake libète de lapawòl. Ansuit, ou pral jwenn yon Jovenel Moïse ankò ki pral kontinye benyen, naje nan menm kanal avèk Martelly. Dayè ou pa wè se Martelly ki te fè l pran desizyon Okay lan? E lè m ap tande diskou mesye yo rele Jovenel lan, ou wè sa k pase la a? Se tankou son moun ki nan kanpay epi l kontinye ap fè pwomès. Alòske twou manti pa fon. Si w chèf deta, w ap bay nan diskou denvestiti w grann liy pwogram ou epi w ap anonse yon seri de mezi. Kisa w pral fè nan 100 premye jou yo? Kisa w pral fè sou le plan ekonomik pou w di nasyon an, men sa m pral fè? Kisa w pral fè pou konbat kòripsyon? Kisa w pral fè sou le plan. Ekonomi, sou le plan politik, sou le plan sosyal, sou le plan anviwònmantal. Sèl bagay li anonse bagay yo vag tankou se moun ki an kanpay. M ba w garanti sa e pa Dore ki ekri l. Pase m konn ap tande Dore, Dore pafwa l ap pale m gen de bagay m konprann. Men sa a, m ba w garanti, se gran nèg gwo zouzoun ki chita epi kreye gwo bagay, epi yo di ti nèg men al li sa. Enben sa vle di pou kisa? Se deja yon move siy pou Ayiti. Diskou pa bon, m te gen pou ta di w diskou Jovenel la se yanm yanm yanm yanm.
An palan de envestiti lan senatè eske w te resevwa envitasyon pou al patisipe nan envestiti lan? Tèt kale te ka envite tout moun men mwen li pa te ka envite m. E m te di sa nan laprès, m di tèt kale atansyon! Atansyon! Envite tout moun pa envite mwen Janchal. E pa gen moun ki ka oze ki di w yo te gen akize de resepsyon nan men yo. De mo Jean-Charles. Nou te pran pozisyon nou pase nou pran distans nou. Lè n konsidere ke dosye UCREF lan ou se yon moun ki t ap pote dosye sa trè wo. Pou kounye an komisè gouvènman an soti desizyon an donk yo ta sipoze tande kèk lòt moun pou konplete dosye a. Kisa sa vle di pou ou? Efektivman jij la pa fè travay li. Gen de pwen m wè komisè a note. Si jij la te fè travay li komisè pa t menm bezwen fè travay sa a. M te gendwa di w se komisè ki tou fè ankèt lan pou jij lan. Kouman w fè o nivo bnc? Se direksyon bank lan ki fè apèl a ICREF. Se pa ICREF non ki fè apè ki al jwenn bnc. Se bnc ki di atansyon ICREF. Men nou gen yon sitwayen ki rele Jovenel Moïse. Misye tèlman ap blanchi kòmanndan mank lan, nou menm ti nou nou pa ka pale avè misye. Vin ede nou avèk Jovenel Moïse. Li krèf ale, lal jwenn bnc. Ebyen wè tout dosye. Epi jodi a m tande tout on chantaj èske se goud èske se dola. Kòm komisè gouvènman an fè di l, pou kesyon blanchiman an davwa oubyen blanchiman dajan an, li kapab fèt swa an dola oubyen an goud oubyen an peso. Dezyèmman, m tande on pakèt pale ap fè. Bon mwen menm, wè nimewo kont sa a. Yap diskite eske se goud oubyen se dola a, bon m retire kòm ladan. M fè Jovenel kado nimewo kont sa a. Ann pale sou lòt 13 nimewo kont yo, ann pale sou 10 milyon dola meriken Jovenel pwan nan Fon Devlòpman Endistriyèl, FDI, nan 25 milyon yo te bay linyon ekonomik yo te bay pou Ayiti. Dezyèmman, li pwan 19 milyon goud plis 600 mil dola meriken o nivo BPH. An menm tan. Lè m te senatè de la Repiblik, te gen yon inondasyon nan Nò, yo te debloke 500 milyon goud. Nan 500 milyon goud lan, ki sa k pase? Yo bay Jovenel 300 milyon pou l kire rivyè Odikap lan, li pa fè l. Jovenel gen kòb nan men l pou l fè wout Odikap lan, wout Karakòl lan. Men wout karakòl lan, se labib ki bay kòb sa a? Ò men labib ekri ministè travo piblik pou yo remèt kòb sa a. Eske se leta ayisyen ki pral remèt li oubyen se pèp ayisyen pou Jovenel? M pa konn kisa Jovenel pral di. Ò m gen kopi dosye sa yo nan men m. Men m pral jwenn jij la avèk dosye sa yo. Answit, jodi an, kòman Jovenel fè debake kay. yon antreprenè, ok, epi l debake avèk plizyè sak lajan, epi l di li vin achte 45 machin, lajan kach, epi Boulos menm li dakò sa, li pa denonse sa, se nòmal pou yo rele Boulos, se nòmal pou yo rele Jovenel, m pral rankontre avèk Jovenel fas a fas nan dosye sa, m pral rankontre avèl, lè m prale, m pral avèk yon sak dokiman pou m di Jovenel met kòb ki nan men w, met pwojè a dwat, met pwojè a goch, ke mwen menm, kòb sa yo, kisa w pral fè pou remèt yo? E kisa la jistis pral fè pou l pini Jovenel? Enben nou menm, jodi an, m vle fè pèp ayisyen an konnen, yo pa bezwen panse gen bagay ki pral fèt, pa gen anyen ki pral fèt. Jan moun sa yo ye la, pakèt moun eklere sa yo, yo fè dappiyan pèp ayisyen se fini pou nou. Sèl bagay, yo pral jwenn rezistans paske nou p ap dakò Ayiti kraze nou menm. An en mo, m panse ke avèk dosye sa a, e m konfòtab ladan, Jovenel pa te panse si m te gen dènye kou sa. Lè m pote tèt mwen kòm pati sivil nan dosye an. Jodi a ou pa ka pa kominike m tout dosye non. Si m pat la yo te gentan ap pran nenpòt ki dosye, yo fè nenpòt sa yo vle. Jodi a nou la, kèlkonsa dosye a fò yo siyifye mwen l. Jodi a nou konfòtab nan dosye sa a e avèk dosye sa a nou prale jiskobou. Senatè Moïse se yon plezi pou nou te resevwa w nan Telescoop jodi a. Antouka mil mèsi Laurie, Eddy nou te ban m vizit sa a nan lokal platfòm nan pou m te di nou tout moun gade kalm yo. Platfòm Plis Zèlenn pap kraze, li gen 23 moun ki t ale kay notè, nan 23 moun sa yo son sèl moun ki rele Pèp Yanki al fè afè l e te gen 23 moun nan komite nasyonal lan, son sèl grenn ki kouri depi nan peryòd eleksyon enskripsyon kandida yo li te abandone pou l t al nan lòt pati e finalman M tande yon pakèt pale platfòm nan non moun sa yo ki anfas yo se moun ki ta swete platfòm nan kraze ebyen jodi an mouvman nap dirije an li entak e pa gen anyen ki ka kraze l paske nou te deja konnen nou ta pral rankontre sitiyasyon sa yo mèsi bokou se t yon rèl plèzi pou m te akòde Scoop FM entèvyou sa mèsi bokou. Humm bab di anyen. Humm
e nap envite moun yo tande Moise Jean Charles Charles de Gaulle.
Ye pèp ayisyen map di nou kale je nou an nou kale je nou pou nou pa pran anba men pou nou pa pran anba men moris jan chal ok kale je nou e a la pwochèn ok a la pwochèn videyo oh m gen yon videyo pou nou bae m ale Moise Jean Charles rive nan èpòt ozetazini li pa konn si poul moute si poul desann nèg la pa konn li li pa konn li tout bagay ap plak rive devanl li pa konn li li pa konn si poul moute si poul desann gade video a aprè gadel pa bliye abòne sou kanal la ok abòne ayisyen for life ayiti. Ye wè Ayiti pou lavi pou lavi nou pa mouri Jean Charles nèg sòt figi lwil ba Thomas an France represent.